E pa bliye aswè a na pral pale sou Topic Tuesday lan Nou pral pale sou Topic Tuesday lan Pa bliye aswè a na pale sou sa Ok Topic Tuesday lan nap fon ti pale sou li aswè a la avann balanse show a menm Ki se te sijè sa E m panse nou tout te wèl nou tout konnen sa l ye E bon Ok so nou gen pou nou pale sou sa E

Nou lòt Doctor love once again nou pa ti aswè a pral fon bèl show a hope e show show last week lan fon bagay extraordinè e mèsi pou tout moun ki ta bay konpliman mwen m di n li pa gen mwen avèk mwen se nou e nou liye ok m just ap host e nou k mèt show ok m pa mèt show ok so share live lan fè moun yo konnen se sou paj sa ke nou ye e sa pral fè 3 semèn moun yo se lap mande m sou ki paj. Antouka Moun kap di Mbappé ap pouse an E gwo koze Ok guys E Gon moun ki di mba lunette Sim bon lunette la cho a tou kraze papa E bwe bouba pap bon la wi Ok Jan m tap di guys nou pral lage cho a soya la Nou konnen m pral jwe video Contestant yo m pral jwe yon ti bagay yo Paske yo lèm komanse pran moun live You guys know ke son pap soti. Ok, e ti tanbou di jwe drog mwen. Ti tanbou pa fè pa ou. Ok, so e, e avan menm ke m lage, yo, let me play this for y'all.
Gade,
sa se pou tout moun kap chache lanmou. Ou te mèt jèn, ou te mèt granmoun, pa gen pwoblèm.

Si n renmen sa n ap gade an la, bon m wè misye misye ap eseye fè m, misye ap eseye kopye m. Ban m yon ti dife yo fire, bon mete fire emoji an, misye rele Caleb World, m te e m te play his new music video ki rele Alo Bonswa, sa e ti frè pa m. So si nou renmen sa, si nou renmen e e e nouvo theme nan, ba yo put some fire man, met yon ti dife pou misye anba live la pou misye ka ankouraje misye man, m panse misye fè yon travay ekstraòdinè e.

M pral moutre nou kiyès nou gen kap nan cho a jodi an la e nan cho a jodi an nou genyen 3 moun kap nan cho a ok nou genyen Atina Atina ou byen Atena bon m paka mal dil bon sa ka rive si m mal dil nou genyen Atena ki la kap nan cho an e aswè a avèk nou apre Atena e nou genyen nou genyen e nou genyen

Peterson Kote foto Peterson e misye sa se Peterson se misye e m panse plis moun wè misye vrèman nan foto sa yo e sa e misye misye gwo nèg amò menn oo man bon menn lè misye lè misye voye foto sa a pou mwen m di kèt menn m poko nan bagay non m panse m te gwo nèg wi apa ok sa e misye misye rele Peterson misye ap la aswè a so se 3 moun sa yo nou genyen la a ki ap nan menu a aswè an la a e nou panse ki pral fè yon show extra extraordinaire again Peterson, nou genyen Bev, e apre Bev, nou genyen, nou genyen Athena ke m pral montre kounya la. Athena, there you go, ok? Se 3 moun sa yo ke m genyen la a, e m panse nou menm nou sanse pare pou nou fè yon bèl show. E sa l ye, tanperaman nou, e konsa n ye, msye konsa n ye. Jodi an, ki lè jodi an? Jodi an 23? Ok, 4 23. Ok, so m panse nou pral fè yon bèl show aswè an la. E brèf, nou konnen nou pa ka kòmanse show a, m fò m jwe video moun yo pou n tande sa moun yo gen pou yo ofri. Men yon sèl bagay m ap di nou. Pa bliye Moun ki Miami yo madan Gougous ap retounen ofisyèlman 16 nan FIU yes 16 nan FIU madan Gougous ap retounen nou konn sa l ye son chanpyona foutbòl li ye e premye line-up lan nap genyen Tony Mix nap genyen Klass nap genyen Vibe nap genyen Gabel ok gwo koze papa a mesye da 16 me Haitian Flag Day weekend depi w Miami al nan FIU pou vin enjoy vin relax big up madan Gougous big up Patrick Fabre big up tout ekip lan. And yes yes yes yes et I have exciting news sa e frè pam misye rele Nick misye rele Nickel Charité misye se Nick bon si nou wèm jodi an se misye fèm la paske yo se misye ki te metem nan mizik an jeneral e se frè pam nal lekòl ansanm tout bagay nèt e misye se mon konpèm se mon konpèl tout bagay yo nèt ok misye misye son misye son realtor kounye a la misye fenk gen lisans li so guys nenpòt moun ki bezwen achte kay jere misye ba misye bri. E yo trustworthy, misye always gonna put you first. E sak bèl lan, wa m konnen, si nan zòn wap achte kay lan, m la wa m konnen mwen ta parèt tou, you never know ok, so make sure you checke Nick ok, checke my brother Nick Charité out for me please, please, please, that's family ok. E umm janm tap di l lan guys, m san se aswè a nou pare, e also Pearl of the Island guys, Pearl of the Island is hiring, nou konnen m toujou reprezante Pearl of the Island. E nou wè nou wè ki Maroc se wè la pearl of the island ok yap hire e moun ki bezwen job yo ki nan zòn e Miami Fort Lauderdale Broward nenpòt sa li a West Palm Beach tcheke tcheke tcheke tcheke e pearl of the island paske yap hire moun yap hire moun yap hire moun yap yo bezwen moun ki pou travay yo gen job pou nou ok si nou konnen yon moun ki bezwen yon job nan restoran di yo tcheke pearl of the island ok trèzenpòtan mesye an jere sa pi pi piu alright let's go. E moun ki mande si Nick pa sengolan non Nick pa E sa m konnen Ok n ap kòmanse ak videyo Pitex son nan Let's go Nick Show Bonswa bonswa tout moun Mwen se Pitex son m ap viv Okap mwen gen 29 an M ap patisipe nan show an m ka jwenn yon fi ki gen lakay li matirite yon fi ki gen kapasite pou l jere yon relasyon So yon fi tou ki konn vale tèt li. So pot tèt ou, pot tèt ou pou vin jwenn yon gason ki konn kòman pou l mete w an valè, yon gason tou k prè pou l ofri w sa ke l egzije w yo an retou, O majiskil, So, ap tann tout moun, Welcome, Pow! Ok, sa se te Peterkson, sa se te Peterkson, e kounye a la nou pral jwe video Athena.

Alright that was a beautiful Bev Nou wè Bev, nou wè Athena, nou wè Peterson La, la Nou pral derape Nou pral derape paske wè la Sanse, nou sanse pare Kounye a m ka pran moun yo, m jwe tout videyo yo M jwe tout bagay Men nou konnen pa bliye jan m te di an E avan ke nou balanse avèk chwa ofisyèlman Nou genyen Our Topic Tuesday Mesdames di mèsi a sponsor nou ki se Pearl of the Island, Caribbean Culture Fest and then Carol's Dynasty Thank you guys e moun ki sipote show an ok e also e moun sa yo tou ki sipote 1 anivèsè ke nou pase oh by the way m gen gwo nouvèl woo m manke bliye m gen gwo nouvèl e pou pou pou e pou pou anivèsè ke nou pral selebre. E Punta Cana an Juin, m gen good news ke nou pral renmen, sitou moun ki Sendomeng yo, moun ki Ayiti yo, nou pral renmen sa anpil! Ok, so aswè a la m gen pou m lage bèl nouvèl sa a, you guys gonna love it, n ap renmen l amò, nou pral nou pral fete, nou pral ponpe, nou pral nou pral enjoy nou, so e jan m di nou guys, e cannot wait pou m pataje nouvèl sa a avèk nou, Mach Libastien, m ap bloke w ok, e Mach m ap bloke w, believe me. Ok m paka tann guys poum poum sesi guys e m gen bèl nouvèl pou nou m gen bèl e e e update pou nou sou sa aswè ok e pou moun ki toujou ap di yo m ta renmen sponsorize e anivèsè lan guys ou ka toujou fè sa ou ka ekri nou sou paj Doktè Love lan ou ka ekrim sou paj mwen ou ka ekri Jhondy sitou Jhondy yo ou ta renmen yon sponsor pou nan met mayo sou mayo nou sou e mayo mayo sou nou. Nou konprann sa m vle di a. Oubyen nan backdrop yo tout bagay sa yo nèt. Sa se Pearl of the Island ki sponsorize 1 anivèsè nou an ke nou va selebre. So yo, nou oblije bay love lan. So nap di thank you a Pearl of the Island. So ou ta renmen nou baw menm love lan tou, on sèl bagay pou fè. DM Doctor Love Life, DM John D. E e DM mwen but pou sa dèfwa m pa ba mesaj yo rapid byen vit men e ou ka still eseye kanmenm. E but DM moun sa m di nou yo la oubyen voye yon email pou nou e nap definitivman get back to you. Pou nou ka sponsorize show yo. Pou nou ka sponsorize event lan. E guess what? Hey, maybe on a Friday I'll be wearing your shirt. You never know man. Your business shirt I should say. Ok? Guys, Topic Tuesday. Nou konnen chak mardi konye a la, gen anpil moun ki ekri mesaj pou nou, ki di yo mesaj ap pase nan lavi yo. E mesye a mesye a ap pase e mesye a kòmsi yo mesye a kap rive yo e yo yo yap mandem yap mandem yap mandem sitou mwen menm yo yo konn ap mandem e e konsèy oubyen advice jan nou vle dil lan yo mwen menm m di kèt e e e e m pa m pa tèlman twò fò pou m bay pou m bay e konsèy nan yon sans m di yo map openly Nèg la pran de moun kap damou yo pou nou. Ban nou feedback ok boss baby slan ou fin pale boss big up Naomi Naomi black diamond nap di mèsi a Naomi kap fon travay sa odinè tou e sou paj Doctor Love Live lan e kap reponn moun yo kap kap e jere e konte sa yo pou nou so thank you big up Naomi ki deside ede nan pati sa sa gen 2 mwa lap fèl so thank you big up thank you Naomi black diamond ou Ok, so, e, e, lè moun yo voye bagay sa yo konsa la, m di kèk, m pa ka fè l pou kont mwen, m pataje l. E semèn pase m te fè l, aswè a nou pral fè l, nou pral pale sou e Topic Tuesday semèn sa a. E answit n ap pran de twa moun live, apre sa pou n ka pran contestant yo pou nou lage chwa. E konsa l ye, fò n, fò n met ti magi, ti epis nan bagay yo, pou n ka fè bagay yo jan bagay yo dwe fèt la, ok. La konya la e oh Vicky Vicky Vicky welcome back ok so nan sa m pral fè la m pral tcheke kata make sure kata pare m pral make sure ke tout moun panel mwen yo pare fratzel tout moun sa yo pare m panse pou n ka pale sou topic Tuesday lan and then nan gen ti nan wala sa m pandan m pral fè kontak avèk moun mwen yo konya la n ap gen ti update tou la yeah.

Gade pa gen jwe, pa gen jwe. Pa gen jwe, let's go. Ok konya la, koman pran moun la oh man m gentan bliye jan m pran moun nan live yo mesye oh pa gen sa kap pase m konsa la non e sou sa pou tyouse aswè a la banm gade si m ka jwenn e kata nou konnen se ide kata l te ye definitivman m oblije kòmanse avèk e janm te di an e pou n pale sou sa pou tyouse la ooy. E 4 Wa wa wa wa wa piti woo fre piti hey gwo koze ou nèg koze oh kata m fè yon erè kata m fè yon erè m ap rele w talè ankò ban m moutre moun yo topic chooze mesaj lan pou m ka li l pou moun ki pa t gen chans li l ki yo pa t wè l apre sa m ap pran w live ok. Alright.
Ok, red.
Ok. E, m te bliye fè sa, sorry, dezole Kata, m te mal jere sa. Sa ka rive, m pa dèfwa, m pa tèlman fò men, ti pwoblèm teknik sa yo rive tout tan. Ok guys, sa se Tape Sou Zela, e m pral li l pou nou la byen vit, pou moun ki pa t gen chans wè l yo, m pral li l la pou nou byen vit. E, ok, moun nan di, e Doc Love kòman w ye? Mwen nan yon gwo sitiyasyon la edem pliz. Sa pral gen 3 ans depim nan yon relasyon serye avèk yon demwazèl li viv kay manmanl. Siw pa konnen wap panse yo se sisters like se sè moun sa yo ye. Tèlman manman an parèt bèl e jèn. Mwen vin reyalize ke mennaj mwen ki se pitit lan pa vrèman sousye bon pa vrèman sousye de lavi. Sèl sa ki entèresel chak jou se sèks. Mwen vin sanse ke mwen vin sanse ke mwen ka asire yon pi bon futur avèk manman Paske li care pou mwen and li vle edem bay le meilleur de mwen menm. Kisa w panse mwen dwe fè e nan ka sa? Paske mwen toujou pale avèk manman an e mwen feel ke li care pou mwen anpil e defwa menm plis pase pwòp mennaj mwen. Ok. Bref sa misye di, misye di pa ke l nan yon relasyon avèk, bon m panse m panse m li deja, li gen yon moun ke l nan yon relasyon avèk li, men moun sa sa k vin rive la e li feel ke li menm avèk li an, l avèk manman l se kòmsi yo se. 2 sè yo e tèlman yo sanble, yo jèn, whatever. Misye se konnya la li feel ke girlfriend li an pa tèlman sou sa vrèman, sèl li, sèl bagay li vle fè se fè bagay, fè sèks, ok. E by the way show sa si wap gadel fòw gen minimum 18 ans ok, si ou pa gen 18 ans please pa gadel. Umm bref, e konnya la misye, misye, misye mande advice, li mande kisa, kisa pou l fè paske li feel la ke e li ka gen yon bon futur avèk manman an, antouka. E konpatibl avèk pitit lan. So, li mande kisa l, kisa, kisa l dwe fè nan ka sa. E, bon. Ouh! Ok. E, Kata, m pral pran Kata la, apre sa, e fè m gade, nou konnen, e se Kata, fò m pran Kata avan. Apre sa, n ap fè yon ti tan tou plis la, paske ou konnen, fò n, fò n bay cho a, e fò n balanse cho a, e apre sa, den, m pa konnen si Samuel vle, E elabore tou Samuel ap moute la pou fout se pale fwa zel e m panse m ka pran 2 moun anba live la ki pou e fè ki pou bay opinyon pa yo konsèy pa yo sitou e pa m panse m ye humm. E janm di a m gen good news pou moun kap viv sendomeng moun kap viv ayiti yo ti Doktè Love gen good news pou ou Cata ki marque sou ou la?
Girl wi.
Aah ou fè li mesye Cata ou genlè ou genlè upgrade apaw apaw ou 2 mou vide kounya la. Ebyen show a pa gen fanatik ankò? Show a gen sponsor wi.
Apa kata upgrade. Bon kata tout dabò ou konn sa deja pandan m gen yon live la tou m pral fon bagay la paske fòk mwen fòk mwen voye yon request bay tèt mwen tou ok fòk mwen voye yon request bay tèt mwen pou m ka moute sou lòt paj ofisyèl mwen an paj Pete Gabèl lan. e poun ka gen plis moun pou moun yo ka konnen kote live lan ye kòm dabitid ok so banm met telefòn sou lòt kote tou dabò ou mèt kòmanse fè ti pale sou e topic tuesday lan e ou mèt kòmanse di nou sa w panse oubyen nenpòt so jan w vle kòmanse an epi banm yon segond m pral met telefòn sou lòt kote ki menm pou feedback lan ok apre sa map kontinye byen vit. Bon e tou dabò m panse ke e Sijè sa son sijè ki yon ti jan konplike. Janm tap di lotrijou, se pa tout bagay kap pase ou oblije al mande, al mande konsèy. Gen bagay pou tèt paw, ou ka imajine, ou ka reflechi, ou ka di, ou kwè sim fè sa lap bon, ou kwè si se sa m fè. Yo, mwen menm, pou mwen menm, misye pat menm oblije ekri cho a poul te mande konsèy. Ou la fri? Non, paske gen de bagay menm se ou menm ki mèt tèt ou, ou pa oblije al mande konsèy pou yo. Tande m. Son bagay ki senp li ye. Ou gen menaj ou, ou di menaj ou li pa sousye de lavi, se sèks, sèks, sèks, ou konprann, pandan se tan manman menaj ou, se li menm ki Petèt ap mete w nan yon direksyon pou kòmsi pou demen pou w ka vin yon moun pou tèt pa w. Sa pou w fè, ou fè yon chwa. Si w se yon moun ki renmen sèks, ou ret ansanm a mennaj ou. Si w bezwen fè fiti, w al jwenn manman ou pa menm bezwen al pale sa. Bon, pale w al pale sa lakote ou ka pèdi chat, ou ka pèdi

Sil panse manman an renmen l tout bon vre.
Men Donk mom chou kaka Non se pa la li ye. Li delika wi li delika
Again. Kijan fè kijan fè misye menm komsi gen zye Gen kòm yo Tande Men ka se pa li menm Ka se pa li menm ki gen zye sou manman Si manman son jèn moun tout sanl nan kòl Fòk li sikile, fò san, fò san an sikile. Èske ou konprann sa m vle di ou? Ka se pa fòt misye. Yo!
Gen nèg. Monchè, m pa pran manti. Gen nèg. Gen nèg m konnen, y ap jès pete kouri kite kay la, yo kite tout bagay nèt. Gen nèg m konnen tou, k ap rete, y ap met devwa yo opwòp, san pale, san bri, san kont. Monchè tata mwen menm m twouve m twouve m twouve mwen menm se mwen menm m twouve se bay yon bagay konsa pa sipoze menm pase nan lide misye menm a se mwen menm.
Non se pa pase pase nan lide misye si misye ap viv nan kay la e gen ti jès kap fèt Tankou ti vyann ak fri avan manje separe ti misye ap jwenn ti vyann ti zizye ou konprann avan manje a sèvi ou konprann gon ti graten gon ti graten akote pou misye èske ou konprann sa m vle di w sa vle di se tretman tretman.

e sa konn kraze relasyon tou wi. Ou konn sak gen nan show a pafwa, ou konn sak gen nan show a pafwa, gon seri de bagay kap pase chak jou nan vi, nan vi an, lè yo vin nan show a gon seri de moun tankou lè w bay opinyon paw gon seri de moun ki pranl on jan tankou sa w di an se pa sa. Men pandan se tan, nap viv li chak jou. Sa w wè kap pase misye an la a, li pase chak jou. Si l pa pase avèk manman a pitit, li pase avèk de sè. Si l pa pase avèk de sè. Sa m ta va di w la. M ta va di w yo, m ka plis ou mwen konprann de sè yo oubyen de frè oubyen si s on fim yo kòmsi gen de kòmsi frè oubyen kouzen avèk de kouzen. M ka konprann sa. Men yo, kata menm. Liv, gen manman, tande, gen manman se tit manman yo gen. Lè w wè l devan w, wap di o, li fè pitit, li manman.

Pa fè long. Pa fè long ditou. Ok, get to the point, di sa w ap di an, apre sa pou nou ka pran de twa lòt moun ankò pou nou ale. So, e m jan m di m nan nan show sa, tout moun gen opinyon pa yo, tout moun gen e fason yo wè yon seri de bagay. So, e, e, e, Cata pran reskonsabilite l, m pran pa m nan, Lodran pran l, John pran l, Sam pran l, Fratzel pran l, e ou menm tou kou lè w rele show a, ou pran reskonsabilite pa w, ok? Sa vle di la, e m pa kwè n timoun piti, m panse tout moun la gen gen chwa pou yo fè desizyon pa yo. So, definitivman jan m di l lan, nou chak moun la endepandan pou n fè desizyon pa nou. So nou pral pran devwa moun la byen vit pou moun yo ka bay opinyon pa yo paske moun nan se konsèy li mande e m panse l ap vin bon. M panse l ap gen anpil kòmantè. e anpil kòmantè e again sa se moun ki vle bay opinyon nou poko ap rele moun pou moun nou poko ap rele moun pou kantè sent yo ok si w gen opinyon sou e topic lan sou sijè an rele fè fè fè opinyon pase byen kout map pran map pran moun la e apre sa pou nou mache sa ok so e janm di l la ankò mwen kata m panse misye defisyon nan tèt misye pa nan tèt menm.
Non misye tèt misye bon. Dayè misye poko fan, misye pa fan anyen, misye se konsèy lap mande. Janm diw la, si misye, misye, son bagay misye ka reflechi tèt frèt san kel pa mande konsèy. Son chwa pou fè. Ou fon chwa.
Wè, wè, e, e, e, UJD m ta va di kèt. Si w nèg ta nan, m ta va mande w, se pa se ou ta nan sitiyasyon sa, kisa w tap fè? But m pa, m tèlman wè son bagay ki tèlman mal, mwen, bon, mwen menm wi. Kiyès? Kiyès mwen menm?

Ou wè la ou chanpyon. Ou chanpyon. Ou chanpyon. Fòm gade si m ka pran e... Eee, m deja... M deja konnen sa map di yo men. Ata anraje men.
M di w si. Si.
Ah, yo, e, eske w pa ka kou ba moun yo nouvèl e pou DR lan? Bon, e fò fò lagel wi. Wap Twò wap bonè? lagel konya ou bien? Non, twò bonè, twò bonè, twò bonè. Twò An bonè. ben ok.
Ok, ok, non ok. E talè on segonn wi, on segonn. E on segonn wi, e m oblije voye ou ale. De moun kap rele show an, nou nou pa pran mouvman kouche a non. M pa pran. M pa ka chita, m pa ka chita. Menm pou kouche. Nou pap pran sa nan men menm ok. So relax. Wap rele chwa pou pase opinyon paw, make sure ke ou gen limyè, ou gen ou moun ka wèw. Bal kouche an, lè nap fè show pa nou nap fè show pa nou kouche ok. Bon yeah Cata so e ou vle lage di a la kounya la oubyen twò bonè?
Li twò bonè. Ann tann lè yon 2000 moun monte ankò.

E pou n gade opinyon, ok, m gade w, m gade si m ka pran yon gason la kounye a la, pou n gade opinyon. Se, m panse, m panse, plizoumwen, m panse fi yo pral, pral joure misye anpil. Sa w panse? Men m panse gason an li menm. Tande, yo pa ka joure misye. Misye pa fè anyen non. Misye se konsèy l ap mande, yo pa ka joure misye. Misye, jiskaprezan misye pa fè anyen.

Li gen pou l chita pale avèk mennaj lan, konprann? E pou l diskite avèk mennaj la pou l di egzakteman men sa ke l pa jwenn ke l ta renmen jwenn. Sa se 1. E m panse ke li pa t ap bèl pou misye ta antre pou l ta menm panse yon bagay konsa al nan.
Pou l ta al nan panse gen relasyon avèk manman pa respè pou mennaj la. Sa a m wè l pa Eh eh eh eh eh eh. Ebyen ok Mpou, zanmim. jan w te di a, petèt pou de, de sè, kouzen eksetera but like manman, pa respè pou mennaj la m pa wè li bon. Sa, sa pou misye fè se chita pale ak mennaj la. Si sa pa ka mache, mye vo misye bay vag. Li ka toujou ret zanmi fanmi an men al rantre nan relasyon ak manman an. Paske, e sa ka rive ke manman si apresye l apresye misye tou. Konprann? Ok.
E Johnson, mèsi anpil paske Kata di l pa ka wè w, mèsi anpil. Banm e ou ou mèt rele w pa w bak wi paske fòk Kata wè moun nan pou Kata ka kominike avèk ou, ok? Enben ok. E Kata ki telefòn w ap use la Kata?
Ah monchè. Hein?

Nan renmen tande yon fi kap pale sou sijè sa menn. Nan renmen tande yon fi kap pale sou sijè sa. E a sa, se yon fi oubyen yon gason? Yon fi. By the way guys, map tann premye contestant mwen an, mwen ekri l, li di m ba l yon ti tan. Lap prepare l la, li prè pou l. Sa se fini. So, map tann li e voye sa la pou n ka, pou n ka e kòmanse avèk contestant lan. E sa k fè map tou pwofite pran 2 3 moun la nan live lan. Mwen pwofite di moun yo, tout moun ki vle sponsorize anivèsè Doktè Love lan, e n ap ka mete mayo chak vandredi jiskaske dat la rive. Sa se Pearl of the Island. Kata, èske ou ka wè moun lan kounya? Monchè, m pa wè moun non, sanble se fèmen pou m fèmen pou rele m bak. M panse lè sa. An fè sa, an fè sa. Ok, an fè sa. Ok, pandan sou tan, zanmi m sa gen la anfòm? Ya anfòm wi frèm. Ok, èske w rele pou bas pou bay opinyon pa w sou sijè a? Yes.
Pale avè m, sa w panse? Ya, m se Reginald, m ap viv Nouyòk. Monchè, mwen menm, si on nèg ou vle yon relasyon serye vrèman, m pa wè pa ki fason ok misye pral wè nan manman fi sa la vrèman. Sa se mwen menm. Si misye li vle yon relasyon serye vreman yon nèg ki te avèk pitit moun nan m pa wè kòman wè sa m ta misye pral gen yon relasyon ansanm avèk manman fi a no way ya sa se mwen menm. Men monchè men mèsi anpil nèg la pwojè sa ok. Anfòm ya. Bondye beni w.
Ok. Ou wè misye plis ou wè kounye a ou wè misye klè pa vre? Ye m wè misye.
Bon bagay. So la bon gade e mwen teks. Ok. Bon gade si bon teks, mwen teks kan teks nan li di mpa lò ti tan sou pandan se tan. Nga si nga kon lòt moun ankò. Lè kon enfòm mesye kan teks mwen yo parèt byen fre, byen nòmal, byen klin, bay se yon nèt. So an avanse, an avanse, an avanse, an avanse, an avanse. Ok. So e

Mwen gò fin gò pou limye a net. Map jwa limye a.
Kata la vle bay blanch. Bon, e mba se li di li bay la kata. Sou nou mal komanse avek chwa ofisyelman la. Sou rit banje, ou kon pase pou la deja.
Lèm pon, fè mesaj ou pase kom labitud. Yo thank you so much man. Alright, cool. Rèd.
Ok, so kat a pral la, so e nou pral definitivman kòmanse la avèk chwa ofisyèlman. So let me call my first contestant, make sure she is ready, ready. E let me see, bèm. M voye request lan pou li konya la. E nou te nou e fotol, nou e videol, konya la li pral vini. Depi se moun ki vin nan chwa guys, se paske yo pa gen moun nan vi, ok? Osi senp ke sa. Depi se mwen ki vin nan jwèm li bay moun nan vye ok. So e map relel la men li li la viv e I'm not sure. Ok so m ba a bon gade se petèk sòl la tou paske ou konnen fòk nou toujou gon backup plan. E Fanm toujou konba konplè e bon Ok so oh li dim e bon li ok li dim lap bagay toujou so let me see what's going on Gen anpil moun ki di bon gade guys men sa mwen reyalize I don't know why sa k rive gen anpil moun sou menm pase ki dim Yo eseye voye request yo paka moute. E gen moun kap ekri nou prive la kesnm yo voye request yo paka moute. M pa konnen sa kap fè sa. I don't know why. M pa konnen. Instagram ap bay ti pwoblèm se pa mwen menm ok. Gen moun ki di sa rive yo plizyè fwa deja e se pa fòt mwen guys ok. Gen moun ki di yo voye request men m paka wè yo oubyen yo di yo paka moute. Dezole. Guys nou fin avèk sa picture la paske fò n kòmanse avèk show a.

Ok e bon m gade pandan se tan tou map map tex e map tex pu texon e bon m gade si mwen ati nan one more time I can't request to be on the live wè m pa konn sak fè sa anpil moun ap di yo pa ka request to be on the live dezole guys m pa gen kontrol sa m pa konn m pa konn sak fè sa so sorry guys si nou voye request m pa ka wè nou dezole.

Gon nèg ki dim bonè pam I like Athena a lot. Ebyen pa ekrim rele nou konnen mpap fè bagay anba anba. E rele. But mpa konnen sa kap fèt la non man. Mpa konnen sa kap fèt la. Fwadzou, tu es la fwadzèz? Fwadzèz ou la e fèm sin, fèm sin pandan map jere sa la. Mpanse ke Ok. Sa gen la frèm? Yo Flav sa kap fèt?

E avan nale pi lwen pou moun ki pat gen chans wè video, wè foto, bagay sa yo, e fèm konnen, e bon nèg kap pede krim la pou Athéna kap dim, misye di konsa, e I can't call for her because Pat on your show, ah, Kè sa. Non ou mèt rele pou li ou mèt rele pou li nenpòt moun ou mèt pase nan show a deja ou ka toujou rele. Ou la ou la Peterson. Ou tande m? M tande w e m friz wi baz.
Ok. Apa se.
Ok, fèmen m ap eseye ankò ok. Dava.
E pi yè, so, ba do, nou kon pite sou, nou kon, msye, msye ou kap kon yè la, msye ou kap, so sa ka rive, e nou kon, nou kon zale deja, e nou, nou men, nou pa, nou pa diskrimine, e pi moun nou ekri nou, li, li, li pou kòl, li bezwen moun nan vil, nou bay moun, ok? Map eseye pran msye ankò la. Let me see if I can get him one more time. Gade moun kap voye request guys, don't send no request yet guys, Jesus Christ. Jesus Christ man epa de request ki pap vin la request sou request ok lem si se ak m pa jwenn misye anko e map relel la ok by the way pou moun ki sendomeng yo kap dim dok la m pa renmen jan nou fè bagay yo non men komsi nou pa bay moun ki sendomeng ki deja sendomeng yo opsyon pou yo vin nan e pou yo vin selebre 1 an avek nou gen moun kayisyen ki ekrim menm se jwe yap jwe bref Nou konnen, nou konn tanperaman ekip lan, depi n pale nou tande. Aswè a nou gen yon bèl news, yon bèl bèl news pou nou ban nou aswè a la, ke m panse nou pral renmen anpil pou moun ki Sendomeng deja yo, moun ki Ayiti yo. Ok, nou gen yon bagay espesyal ke n ap fè kote nou pral pèmèt nou menm vin selebre avè nou pou 1 anivèsè nou an. So, wè la a se yon bagay, yon bagay tèt chaje nèt ki pral fèt la, ok. So, banm gade si m ka jwenn misye ankò. Se yon gwo koze ba yo lè entènèt sa e pi tèkson pi tèkson e pi there you go kote misye kote misye kote misye oh bro mga si mwen misye la non ok there you go e bam ok so e Merline welcome welcome bon mga si mwen misye la hopefully entènèt misye pa banm pwoblèm pa banm pwoblèm.

Ok. Peterson, e ok, ou tande? Moun friz, pa yon problem, nan komanse ho fouli, wa, ou ti jan, de friz, pita, ou konsa, ok? Non, sou friz, fèm konnen mou chanje bagay yo, moun vwe direk. Vwe direk, vwe direk, vwe direk. E eh byen, ok, banm de minit. Ok, wap, ok, ba yon lèm apou lèm apou. Ok. E mwen konsa li, ou kote san yon ton kote san yon konsa li. E, an tou ka guys, e pa mi yon amigo ap tou son son yo, e tou son son yo, e madan gougous, e ba ki gen ap koman se 16 lan, pa mi Pearl of the Island also, ap e hire moun, e yon bizyon moun ki pou travay nan restoran, so big up Pearl of the Island, e... Ou nou, bon nou te wèl, mpa mwen msye te friz bò kote pam nan wi, I don't know if it was me, mwen msye te friz wi, e um mwen msye te friz, so mpa konnen si se mwen menm, mwen msye te friz, e dezole sim te wè msye men mpat ka wèl, so e nou wèl byen, oh oh men kaka Ebyen ok, so e petèt son yo di yo te wèw wi baz, so so voye voye voye request ok, bon e Fraz menm menm fraz li di lap voye request ou li pa ka jwenn. Men problem wi. Men problem. Bon, li pa freeze. Ebyen la, la e mwen problem nan. E mwen problem nan. Oh! Bon, definitivman E si pou m rebalanse live la, pou m fè sa, m pral eseye ankò. Paske si se bò kote m li ye, e fò m fè sa. Paske m pral pase mizè aswè a menm. Ban m eseye rele misye ankò. E pi Texon, e yo di m ou te bon, se mwen ki te mal wè w. Ban m rele w ankò baby. M gade si m byen. Let me call him one more time.

Ok guys pandan m di sa la m panse sot m panse ban m fè sa non vrèman e yo pran brenn mwen ok e pou n ka amelyore les choses ok e ban m fèmen live lan ok n ap retounen 2700 moun ok si m ret si yon grenn nan nou pa moute M pap fè rès live la ok. We could see him but his background was loud Pa gen pwoblèm so sim te ka wèl m pat ka wèl misye te friz it's me I'm gonna restart the live apre sa poun ka rebalance ok Yeah on segond.